Mwen ou ka konprann li non. Haha gasonm sa yon ti kras bagay nan sam renmen mal pa dous ka fè. Sa vle di ou ka disparèt mwen pou mal touve nan yon lòt peyi. Gasonm sa di a la pi fasil ak pou vwa m pa gen anyen m pa ka fè sou tè sa. Jan wap pale la pa di ou gen pouvwa plis ke jezi kris nan syèl la. Gasonm

Ou konn poukisa m rele w la Bezèl? Non. M gen yon bagay m bezwen al regle, men se ou m pral voye al regle l. Pale la pou nou. M pral voye w an pwovens. Ou pral fè twa mwa pou w regle bagay la pou mwen. Ou tande?

M gentan gen randevou ak Mara, m ap pati avè l. Lè l vin la l pa jwenn mwen, l ap fache wi. L ap gentan wè e pa fòt mwen. Gad ki jan ti gason an pès, e mwen pou al regle bagay sa avè li? E mwen k manman l?

Ou k mande Bondye poul frapew nan la repantans pou ou avan kouvèti. Mèsi Jezi pou gras ou pou amou pou fidelite w.

Janm wè peyi sa a. Ou se fanmi m. M pap ka kite w ale konsa. Fò m met bagay sou ou. Humm gason koukou. Ou wè degre sa m pral ba ou a? Degre sa a. Pa gen moun. Pa gen moun ki ka mete do atè. Epi, pa gen kote ou vle ale, ou pa prale a degre sa a. Jan w di la kouzen. Wi, jan m di la kouzen. Ou wè mouchwa sa gason koukou?

Dyab nan bitasyon vle pou misye vin ranplase m, men misye pa vle. Ey kouzen, misye mele wi. Li pou wè dyab nan bitasyon an chwazi yon moun li pa vle. Ou swa al dejwe l oubyen l manje li kouzen. Monchè, m pa vle pèdi Benson. Ou konnen m renmen misye anpil. E sa fè tout pale m pale ak misye, li pa vle dakò. Beverly ak Koukou se de moun sa yo menm.

M pa, m rele Benson pale ak Benson. Benson konnen ki kalite pouvwa m genyen. E devan Benson m konn mete chita. M pou koupe pip Kanada, pip Lafrans, pip Dubai. Benson konn wè tout bagay deja gason m, e li pa vle pran glwa. Ou konnen kouzen, m se sot timoun m ye, mwen gen ase konprann pou sa.
Kèt mesye. Baay Benson sa ap dominem anpil anpil Bon zanmim li ye vre men misye ap pase anpil move moman nan vil Kote w wè djab sa lage nan kòl la se swa l asepte oubyen l manje l se la bagay la di a.

A mon chè kouzen, ou konnen m de di w bon bagay bon bagay.
Kouzen pa m. M ba w pwen.
M pa voye w monte pami sa soulye. Ok.
Epi ou pa nan mache kraze talon w. Se ale floup tounen flap. Jan w di a.
Byen rapid.
Ebyen kouzen.

Kòman sa m vin chache anndan manmi. Se pa mwen non k mete w ap fè tout sa w ap fè yo. Se ou k pèmèt mwen ap fè sa m ap fè yo. Si m pa fè yo, kòman w ap manje? Kòman lekòl ou ap peye? An! Pou peye lekòl mwen, pou ban m manje, se sa w oblije fè? Wi, se li pou m fè. Si m pa fè l, ou konnen m ap travay? Humm. Se pa humm non, lòt semèn nan se ou k pral fè sa m p ap fè yo. Kòman sa manmi? Jan ou tande l la.
Ou gwo timoun, ou ka travèse lari. M pa konprann de kisa w vle pale. Ok, pa gen pwoblèm. M ap gentan fè w konprann tande.
Humm oh oh manman m anraje nèt wi kounya l di tout sa l t ap fè yo kounya se mwen k pral fè yo. Tèt chaje.
Oh gad sa Nayou t fèm mesye anfen mwen rayil pou kòb sa fèm pèdi jes se menm moman m pral pot kòb la sou Marco a se lè sa lwèl te ka parèt anndan an li gen chans m pat fout li 2 kalòt mache 2 grenn banann jel kòm kounya se li k pral pran lari a lap degajel li met fanm nan fanm li pran lari a ban mwen m wèl fè kòmsi l pa konprann anyen nan anyen. Nayou m pral kase met lan mwen. M pral pwouvew sam di a se lik pou fèt. M pral wè si se pa mwen ki granmoun Nayou. Timoun nan san konsyans. Depil leve li wè se mwen kap redi. Se mwen kap koupe se mwen kap rache. Li pa gen pitye pou mwen menm. Bonswa mesye.
Bonswa madam. Kijan ou ye?

Sa m te konn fè. Ho! Sa w ap di konsa manmi? Wi.
Dayè w bèl ti fi, ou byen kanpe. Okontrè, nèg yo ap pi byen pran feeling nan ou. Sa s on move chwa li ye wi. W ap fè m fè yon bagay ki pa bon pou mwen. L ap pi bon pou ou. Se yon bèl avantaj. W ap ka peye lekòl ou. Wap ka okupe tèt ou. A la fen lèw bezwen yon bagay se pa mwen wap vin mandel. Se pa sèl fason sa non manmi moun ka okupe tèt yo. Gen lòt fason toujou. Se pa bagay sal sa yo pou moun oblije fè.
Antouka Nayou m fè tout sam ta dwe fè. M bouke, kounya se ou kap vin okipem. Ou fin pale wi.

Anil vini san m pa di l anyen li vin moute sou moun wi. A, yon moun konsa l ye wi menn. A, m poze wi menn. Yo, ann pale sa k pi enpòtan tande menn. Sa k ki pi enpòtan? Misyon Mirlande lan ou konnen l echwe nan menm men. Kijan misyon sa fè echwe nan menm la? Yo, wè tout metòd ou te ban mwen yo men, m pase tout nèt. Sa w konnen kal depye m. Pandan m ak dan chanm a manzè n ap enjoy nou, lanmou ap tonbe, kapòt gentan chire, lòbèy pral fèt menm. Pitit ki manzè a vin pare.

Ah ou te gentan pou te dim ou tou bon kite dim li Lage plim papa Ou met ale ah ale Mwen menm si ta jwenn okazyon sa tou m pa ta pran Ah mwen gen anvi kraze pitit manzè a.

Ah pwoblèm pwoblèm. Pwoblèm ki pwoblèm. Manmi m ou kap bay pwoblèm toujou. Sa l genyen?
Manmi m mwen ki vini avèk yon bagay wi. Li di m li pap ka peye lekòl pou mwen. Li di m li pap ka ede m pou m al vann kò m nan lari a pou m al ede gason pati pa la pou m bay tèt mwen manje. Eske w wè sa manman m di a bon matant. Hey pitit, se pi bon chwal manman w fè pou ou la. Oh Tatie.
Wi, ki pi bèl bagay pase sa? Se move chwa ou ban m la wi Tatie. Non pitit, lè m te nan laj ou se mwen ki te konn okipe tèt mwen. Mwen pa t ba manman m regle anyen pou mwen. Se mwen ki te konn abiye tèt mwen. Se mwen ki te konn fè tout bagay pou tèt mwen wi.
Non tax mwen pat panse sa non mwen preske mete yon moun ki ka dakò avèk mwen. Oh tout sam posede yo se lik ban mwen yo wi ou son bèl timoun ou byen kanpe ou gen bèl kò sak genyen menm. Franchman Tati m panse w te ka banm yon pi bon konsèy ke sa. Non manmi ou pa kapab ankò ou nan laj pou okipe tèt ou. Sal di la son bon bagay. Ou ka fel ou di kote pou fel. Ok taxi male male se sa. Eeh ou fache sa manmanw diw la pa fel wi tande. Hey timoun nan manmanl pale avèl tout dat manmanl ap redi oh jèn fi sa pa ka itil tèt li kounyea ou lan laj pou fè afè madanm nan tout bagay se li menm agoch adwat se li menm ou ka itil tèt ou kounyea ou gen bèl kò oh oh.

Frè Beverly sa Nou gen yon tas kafe pou li menm sa. Beverly, m renmen l antre anndan vant manman m. M ap pote w m mennen w bay djab. Paske m bezwen bèl m bezwen gen lajan. M bezwen gen machin. Nan mond sa w ap viv la, depi w wè w gen lajan e ou kab dòmi byen. Beverly, m ap sonje w wi. Menmke nou te zanmi. Men map profite diw adye.
Bonjou, bonswa tout moun. M konnen nou renmen epizòd sa nou fèk gade la. Map mande nou yon sèvis silvouplè. Abòne epi kite yon grenn kòmantè pou nou. Se sèl fason ou ka ede nou. E ou menm ki gentan fè sa, map diw mèsi. E ou menm ki pral fè sa, map diw mèsi. Bizou. Mwaa.